Mèsi Ok Tout moun prè? Konferans maten an Dabò mwen salye la près pale, près ekri, près televize, medya an liy, entènot nou yo e m ap salye pèp ayisyen e tout militan, konbatan ki regwoupe andedan Fwon Nasyonal dè òganizasyon de rezistans pou Ayiti stab e demokratik. Nan kad batay nou menm n ap mennen pou gen stabilite, Pou ankouraje envestisè vin anndan peyi a, nou kontinye ap fè sa yo rele pwomosyon pou gen stabilite, pou gen lapè andedan peyi a. E se pou sa maten an ki fè nou envite laprès pou ke nou kapab fikse pozisyon nou sou 2 pwen ke nou estime k ap brase bil Anpil konpatriyòt nou yo, tan ann Ayiti kou aletranje. Dabò, an nou gade deba ki lanse sou kesyon dire manda Prezidan Jovenel Moïse la. Gen yon fo deba, gen yon deba ewone, gon deba k chita sou manti, gon deba k chita sou fè pwomosyon enstabilite anndan peyi a olye Gwo olye ta olye pou mesye yo ta fon deba kòman pou n jwenn yon konsansus pou pèmèt apre kowonaviris la pou n ta jwenn lapè pou pèmèt nou kapab rantre nan envesti nan envestisman pou pèmèt ekonomi an nou kapab lanse ekonomi peyi a ou wè se pa sa k deba a men sa ki deba a etan done gen yon pakèt lidè nan klas politik la tankou yo te di lòske yo t ap fè peyi lòk Yo te di militan yo, yo te di jenn fanm ak jenn gason, avni nou chita nan peyi lòt, nan boule kawoutchou, nan barikad, nan kanpe sou barikad nou. Jodi a, avni lidè politik yo tou, yo di li kanpe dèyè do tranzisyon, paske se atravè tranzisyon, Pou yo jwenn yon bagay, si pa gen tranzisyon, y ap rete nan chomaj de fason pèmanan. Poutèt sa, y ap fè pwomosyon pou gen estabilite, pou kontinye kenbe estabilite anndan peyi a. 1. Prezidan Jovenel Moïse al nan eleksyon efektivman an 2015. Nan eleksyon sa a, te gen depite, te gen senatè nan eleksyon an. Gen yon gwoup moun ki estime eleksyon senatè yo byen pase, eleksyon depite yo byen pase, men eleksyon prezidan an pa t gen anyen ditou ladan l, fòk yo anile totalman. Sa vle di. Yo pa di yo pap fè eleksyon pasyèl li menm pou depite pou prezidan, yap refè eleksyon an tèt nan sa totalite l. Epi jodi a, kisa yo fè? Yap pran eleksyon Preval ki te gen 2 vèsyon, yo pran eleksyon prezidan Martelly ki te gen 2 vèsyon pou yo vin konpare l a prezidan a eleksyon prezidan Jovenel kote Privè òganize yon eleksyon, Epi prezidan Jovenel pral gen eleksyon an non tou 20 novanm. Ki pa gen anyen pou wè ankò a eleksyon 2015 lan. Pa gen anyen pou l wè. Sa vle di eleksyon 2015 pa gen anyen pou wè. Eleksyon 20 novanm 2016 la pa gen anyen ankò pou wè. Paske se yon eleksyon yo repran totalman. Sa vle di yo refè eleksyon. Epi prezidan Jovenel eli.

7 fevriye 2017 pou w ta di m pou w ta di m ke eleksyon 2015 lan li lye a prezidan Jovenel mentnan fòk yo ta arete tout moun ki te patisipe nan anile eleksyon an paske eleksyon an te kòrèk epi yo fè yo fè fòfeti yo fè magouy yo anile eleksyon an dezyèmman fòk yo ta peye prezidan Jovenel ane manda a. Piske nou di l te deja an fonksyon. Ò, tout moun te temwen se Privè k t ap dirije. E Privè pa t ap dirije, li pa fè yon eleksyon pasyèl, men li fè yon eleksyon kote li anile yon eleksyon, li refè yon eleksyon. Nou panse deba sou kesyon manda Prezidan Jovenel la pa ta dwe kreye yon sitiyasyon pou k vin gen plis enstabilite anndan peyi a, men li ta dwe de preferans, Pou tout moun ta dwe mete tèt ansanm pou yo di bon, se vre nou pase de 86 n ap batay politik, enben kounye a nou nan yon sitiyasyon eksepsyonèl pa rapò avèk kowonaviris sa ki kraze ekonomi mondyal la, gen de bagay ke nou p ap ka jwenn de letranje, enben se tèt nou jodi a pou nou mete ansanm pou nou pèmèt nou wè kòman nou ka lanse ekonomi an pou nou sove majorite popilasyon an. Se pa sak deba a, men sak deba a, se kòman jwenn tranzisyon pou yo al kontinye rich. Men atravè menm deba sa a, mwen vin lanse yon vibrat apèl bay Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan, m gen kèk jou mwen avè w pa pale. Men jodi a m vin lanse yon vibrat apèl a ou menm. M vin lanse yon vibrat apèl o Premye Minis Jout. Ou vin la a pou sak pap mache pou fèl mache e sak tap mache mal pou fè mache byen. Minis jistis lan, Mèt Lickman Delil, mwen konn volonte w, mwen konn kapasite w, mwen konn sa w ka fè. M konnen yo pran w an otaj pou w pa mache sou bandi yo, men w pa ka kwaze bwa. CSPJ, Antanke pouvwa jidisyè, w ap mande pou ogmantasyon salè, n ap fè grèv, n ap mande lajan. Men CSPJ dwe jwe wòl pa l. Komisè gouvènman an, Batonye Lòd dè Zavoka de Pòtoprens, Mèt Monferrier Dorval, youn nan pèsonaj ke m gen anpil respè pou li. Fòk nou jwenn yon fason pou n pèmèt ke lajistis la fonksyone. Paske gen moun k ap mouri. Toufe! Gen moun kap mouri pa emosyon lè yo gade de vwayou, de delenkan, de renon ki gen gwo non ap vòlè byen yo, ap vòlè kay yo, ap vòlè tè yo. Epi yap gade jijman egzekite epi moun yo pa gen okenn rekou yo menm. Paske kou desann nan bisantnè a. Pitit nèg kap vòlè kay yo ba yo. Pitit kalmira kantav ba yo la a kout zam. Pitit kalmira kantav ba yo sou wout frè a kout zam. Kalmira kantav ansyen senatè, doktè, e frè advantis, legliz mwen dakò, madanm mwen dakò. E mari l dakò pou l mete ti fanm pou m mete madanm mwen a 22 zan minis sante piblik se madanm mwen wi nou lè fanmi m dakò tout moun dakò kounya pa gen ministè pou l al pran kounya la se kay moun l ap mache pran avèk bandi. Lendi dènyè, mèt Doktè Kalmira Katav anvayi m avèk 2 bandi ame. Li fè bandi yo pase sou yon lòt do kay, ton bann do kay ke m gen manda pou yon sitwayen k ap viv aletranje. Bandi yo tire, yo pran posesyon kay. Nou menm nou di, nou vle ke tout moun konnen. Demach nou an, se yon demach pa rapò avèk yon òganizasyon. ke nou genyen a letranje ki se Inyon Ayis Inyon Dyaspora pou le Devlopman Dayiti ki regwoupe yon ansanm Ayisyen k ap viv nan kominote Kanada, an Frans, Boston, Nouyòk. Lè yo tande se Lickman Delil ki moute kòm Minis Jistis, yo di omwen yo ka jwenn yon souf a moun k ap vòlè kay yo. Gade byen mesye! Mwen genyen ti pastè nè anndan site solèy alyas eli misye rele eli lima alyas ti pastè misye di leta ayisyen vann li 360 kawo tè yo gen 360 kawo tè nan 360 kawo tè a yo di kiyès Se mandatè kazo yo mandatè kazo yo mandatè vila yo mandatè sesi yo mandatè sela men se tè sa se kayade yo anndan yon vilaj gito èvilis te konstwi e ki rete inacheve jouskaprezan apre lanmò gito l pa ka fini paske fò te gen ponyèt pou fè vilaj la yo antre nan vilaj la pa enfraksyon. Depi 20 tan, Guito gen 20 tan mouri, yo menm yo gen 20 tan yo antre nan vilaj la. Lè yo sispèk kounya la a fanmi mèt vilaj la ap fè demach bò lajistis pou rekipere vilaj la, yo gentan fon jijman, yo gentan gon jijman. Yo gentan fon jijman 340 360 kawo tè ki Kayade a gentan tonbe vivi Michel. Yo gentan transpòte tè Kayade a yo pote l sou tèt yo, yo vin lage l anndan vivi Michel. Kounya la kote yo te gen 20 tan ap viv la, si yon kay se kay ou gen 20 tan wap viv ladan l pezibleman avèk tout jwisans pa vre, ki enterè pou al fè jijman pou egzekite tèt ou ankò? Men, sa ki vin enteresan nan kesyon an, lè m pran jijman an, m dekotike jijman an, m gade jijman an, m gade tit de pwopriyete a, m gade ki notè k fè li, nou fè demach bò kot notè a pou n konnen, notè, èske tit 360 ka otè sa? Paske pou yon notè mete yon tèren o ran dè minit, fòk ou gen tout dokiman ke lalwa pèmèt ou gen. Si Leta vann ou 360 ka otè, 1. Notè a bezwen dabò fòl genyen jounal nimewo monitè kote leta pibliye vant sa e pa vre? Ah menm pou timoun primè m pa bezwen di w pou notè li menm ki gen tout konpetans sa w 1 dezyèmman fòk gen sètifika de vant DGI ba w. Ki moutre ke efektivman delivrans. Pa gen youn nan sa. Eske notè sa ka fè tit sa? Lè n moutre notè a, l di l pa konnen. Vwala ke men men siyati notè a. Yo fè so notè a, yo fè papye notè a, epi yo mete notè sou li. Epi yo nan tout radyo, y ap di Wozman Jan vòlè tè. Alòske moun pa gen tè. M gen yon manda yon gwoup moun estime gen yon gang ki moute sou tèren yo. Kòm yo tande nou pwòch n ap batay pou stabilite, èske n ka ede yo? M al chèche jijman an, m al chèche dokiman an, pa gen anyen. Pa gen ni tit, pa gen ni monitè anyen. Yo di yo gen jijman kasasyon, alòske sa yo di yo gen nan kasasyon an, se yon sètifika kasasyon bay, sèti kasasyon an di wi, moun sa yo, Yo goude yon dosye yo depoze nan kasasyon ant yo menm a Sojeb epi yo transfòme sètifika an jijman ke kasasyon bay epi y al egzekite moun yo. Konprann sa k ap pase nan peyi a e kòman yon jij ki teknikman konpetan, ki konn sa yo rele juge de titre kapab bay yon nonm yon jijman an favè w. Ou pa gen ni jounal monitè kote leta vann di l vann ou, ou pa gen ni sètifika DGI epi jij la rann jijman favè w. Epi kounye a m di pa gen pwoblèm, anben ann al gade kont kiyès yo nan pwosè a, fijitif kont zonbi, a zonbi yo nan pwosè a. Yo pa gen pèsòn anfas epi yo gen jijman. Epi y ap mache pran byen moun. Epi yo nan radyo, yo di w, e Rosemond Jean, yo di w etèl ap vòlè tè. Ki pwoblèm ki genyen ki fè Mathen fè konfyans sa a? Tout sa yo, se sou dè tit de pwopriyete ke moun k ap viv aletranje. Yo kite kay yo an Ayiti, yo pa ka vini paske bandi, kriminèl rantre nan kay yo. Yo pa ka antre. Avan m defann yo, demach pa m, m al DGI. Eske tèl kay sou non etèl? Eske tel tit sou non etel. Kounya DGI ban mwen yo. Yo pa ban yo sou non Rosemond Jean non. Pa gen youn ki sou non Rosemond Jean. Sou non moun yo ki ap viv aletranje. Sepandan yo ban mwen manda. Men manda se nan kad òganizasyon nou di n ap batay. Fòk dyaspora a tounen. Fòk moun ki deyò ka tounen. E pou yo tounen, fòk yo santi lè yo fè yon byen an Ayiti, peyi a pwoteje byen yo. Vwala sitiyasyon ki fè lendi a Kalmira Kantav mennen bandi tire an direksyon nou. epi fè demach pou retire menm moun k ap garanti sekirite m. Se poutèt sa maten an, nou bay konferans sa a pou n denonse sitiyasyon sa a, pou n mande aske lajistis, aske prezidan an, minis jistis lan, yo kapab prete w lokal menm pwovizwaman jiska 31 jiyè, pran espas kasasyon an, pèmèt gen 3 a 4 syèj Odyans sivil pou ke moun sa yo gen doleyans lan ka jwenn yon otorite jidisyè pou pote doleyans yo, se pa sa moun yo ap mouri de si, wap konprann se kowona kap tye moun yo, poutant se presyon nèg a zam kap tye moun yo. Se pou tèt sa mwen menm maten an m fè konferans sa. Yè m al fon konsta fò jak. Mwen gen Mesye John Wala Chery. Mesye sa nap gade la se yon moun ki John Wala Chery sa se dosye kriminèl li ozetazini ki patisipe nan lanmò frèl demi frèl ki jije ozetazini pou mèt o prejidis de frèl devan federal yo di misye yap depòtel lòskel fin pije pèn li li kondane a yon nonm dane ozetazini nan prizon. Gon lòt sitwayen ki itilize menm non misye, li rantre anndan peyi a. Li ale, ou konn ki kote li al abite? Nan kay moun yo touye a. Yo desann kareman, aktyèlman yo fòje ak Nixon Ervilis e John Wallace Chery. FBI fè 2 vwayaj ann Ayiti vin chèche moun sa yo. Poutan, misye gen polisye, li gen tout chèf li bezwen a dispozisyon l, ap sèvi l. Men dosye kriminèl li, e pa mwen ki envante l. Nenpòt jounalis, ou kapab al klike Guito Invilus 2000, epi John Wallace Chery, epi y ap di w men li. Alòske John Wallace Chery aktyèlman la a Kenskòf, kay moun li touye a. Èske jodi a nou pa nan yon jungle? Èske sa ka kontinye? Nou tout pè mouri, lefètke nou pè mouri a n ap mouri pi vit. Otan ke nou pè mouri, n ap mouri pi vit. Otan ke nou pè bandi yo, enben kounye a, y ap kite Lasalin, y ap pran wout Frè. Lè yo fin pran wout Frè, y ap pran Fò Jak. Lè yo fin pran Fò Jak, y ap pran tout peyi a nan men nou. Se pou nou kanpe, pou nou fè rezistans kont bandi yo, paske malere sa n ap gade anndan vilaj yo, se pa yo ki chèf bandi a. Chèf bandi a, se Kalmira Kantav, se Youri Latòti, se Anèl Belizè. Kay nou konn al filme konferans Anel Belizaire Dèlma 29 la, se kay mesye sa yo touye Nouyòk la, Miyami an. Kounye a lè l ap kite kay la, li pa kite kay la non, li vann kay la. Mande l a ki tit. M ale dji m di ban m papye. Tout bagay. Alòske kay la vann. Kòman moun vann? E pa lè w gen byen? E pa lè w gen tit? E pa lè w gen kalite w vann? Mwen m panse sa a mesye dam, nou menm laprès ki anndan peyi a, m panse sa a. Chak fon sitwayen goumen, li fon byen, li fon pwopriyete. Nou pa garanti l, demen pa pitit ou k pap garanti. Talè a gon kanmarad ki di, se enterè m ap defann. M ap di kanmarad la, twa ka moun mede pran kay, mede pran tè. Menn ankèt, m pa pran ni pousantaj, ni onorè nan men yo. Se nan òganizasyon m, chak moun selèb fason pa yo. E John Joël Joseph te selèb apre l al senatè, li te avèk Dieudune men apre l al senatè. Se konsa pou l te selèb. Anel Belizè te bezwen selèb, li pran zam, li di w l ap goumen. E Anel Joseph te bezwen selèb, li rantre nan gang. Chak moun bezwen selèb yon fason. Mwen m ka deside pou m selèb nan rann moun sèvis. Se la m santi m byen. Li ka boulvèse moun. Wi l ka bay pwoblèm. Wi m ka gen enterè. Paske lenterè se mobil de tout moun, pa vre? Men, jodi a, sa nou menm ki enpòtan pou nou, nou ta renmen ke lajistis la fonksyone pou ke moun k ap mouri nan prizon, moun k ap mouri de tout sòt, moun k ap pèdi byen yo, moun k. Ou annik gen kay la la, nèg la vini, l make jijman egzekite. Ou pa ka egzekite yon moun si l pa lye pa an pwosè w la. Ou pa kapab? Ebyen se sa k genyen, tè a la, nèg la pase 3 fwa l gad tè a, katriyèm fwa l mete yon moun sou li. Senkyèm fwa l gen yon manda ki soti ann Almay, ann Izrayèl, men moun yo pa janm ka parèt. Epi sa mwen panse minis jistis lan, premye minis lan, prezidan repiblik lan, fòk yo pwononse yo sou moun k ap vòlè byen moun anndan peyi a. Fòk yo pwononse yo e se pou sa mwen bay konferans maten an. Mèsi.